Yon moun m admire, m ap swiv depi m te gen laj nou, depi m te elèv lekòl. Menm si l parèt pi jèn pase m, lè m te lekòl, Mesye Evans Paul Se te youn nan modèl elèv jèn nou te ye nan fen ane 70, kòmansman ane 80. Mwen menm lè m te jèn, m te gen de modèl vivan. Nan ane 79, moun pa t gen dwa pale nan peyi a. Se te epòk yon diktati. Se te diktati lè Divalye. Apre François Duvalier, de 57 a 71, vin gen Jean Claude Duvalier, de 71 a 86. Mesye Evans Paul, ke ki gen non atis li Kaplim, se te youn nan jèn, menm lè avèk Frankétienne e lòt ankò, ki avèk teyat, t ap konbat diktati lè Duvalier. Moun ki devan nou an se yon ewo. Se yon moun ki fè anpil sakrifis pou nou lib jodi a, pou nou di sa nou vle. Map mande yon gwo aplodisman pou Misye Evans.
Remèsye nou dèske nou vini nan sant kiltirèl Lamarant Son sant ke m fè pou manman m, men manman m te renmen timoun anpil. Li te pran swen mwen anpil, anpil, anpil ki fè m rive kote m ye la. Li te pran swen nou konsa tou. Kòm li pa kapab, li te di m pou m fè sant lan pou m mete l o sèvis nou. Donk sant sa a se pou nou li ye nan Gonayiv. Ankò, Mecène ap pran la relèv. L ap dirije sant lan tout tan pou jèn Gonayiv kapab vin fòme tèt yo. Nou gen yon sèl chans. Nou sot nan yon fanmi pòv menm jan avè m. Nou gen yon sèl chans. Se fòme pou nou fòme tèt nou pou nou pa rete ak moun pou nou ede peyi a chanje. Pa gen jwèt nan sa. Jodi a, m kontan anpil dèske pli de anviwon 500 timoun la a Pou yo vin tande temwanyaj ansyen premye minis Evans Paul, se gras a li nou chak gen yon liv nan men nou la a.
Liv ki nan men nou an.
E, e, mwen byen avèk Evans Paul depi sou Jean Claude Duvalier. Lè sa a nou pot ko fèt. Se pa demagoji politik, se pa demagoji politik non lè l fè kado liv la. Se konsa li ye de tout tan. Li toujou mete l o sèvis dè zotre. M pral ba nou yon egzanp ke m viv avèk li an premyè liy. Nou konnen ke Mesye Evans Paul, yo te arete li sou Prosper Avril, yo kale li, figi l defòme, li menm, Marino Etienne, e Serge Gilles, Jean Auguste Mézieux, Jean Auguste Mézieux, Serge Gilles, yo tout. Men li menm, lè l soti nan prizon an, on bann moun ap di l, fò l fè pwosè, fò l fè kòb, Fò l fè sesi, fò l fè sela, fò l fè pwosè pou Avril. Ebyen misye rele mwen a 2, misye di m, Frèd, m pa nan bagay sa yo non. Se peyi a nou vle avanse. Pwosè a pwal kreye yon divizyon bokou plis. A legzanp de Manuel nan gouvènè de la Rosier, ki sè konsakre pou fèr avanse lè choz. E nan liv Jacques Stephen Alexis yo gen menm egzanp sa de sakrifis. Ebyen se sa l ye. Pa okipe moun k ap di nou peyi a pa enpòtan, sesi sela. Peyi a pa enpòtan pou vagabon. Men peyi a dwe enpòtan pou nou. E pou peyi a chanje, fò nou fè sakrifis pou peyi a. Yo toujou enterese pou li fè ede lòt moun. Dayè aktyèlman li fè yon sant ki rele Centre.

Merci beaucoup jeune yo ki vini la m kontan anpil wè nou maten an mwen menm mwen son ansyen jeune e nou menm nou se futur granmoun m pa vle nou apati de jodi a nou pa jeune ankò nou se futur granmoun sa vle di nou pral genyen responsabilité peyi a sou do nou nou pral gen responsabilité familial nou pral genyen pou n travay. Pou n kite non nou pou la posterite. Èske n konnen mo posterite a? Lè w pa la ankò, Jak Stefèn Aleksi mouri depi 1961. Li te gen 39 an. Jodi a, si l te ankò vivan, li t ap genyen yon syèk, santan, non l toujou ap site. Paske l te travay pou sa. Tout liv ki nan men nou yo, se li k ekri yo. Pi gwo paspò nou nan lavi, li chita sou fòmasyon nou. Li chita sou edikasyon nou. Li chita sou respè. Li chita sou solidarite. Jèn nan nou ki jan konfòtab, nou gen lè konprann lè n jèn n ap jèn toutan, nou p ap jèn toutan. Dayè, yè n te pi jèn. Jodi a nou mwen jèn, demen si Dieu veut n ap mwen jèn. Pa pran jenès la kòm yon privilèj. Se yon moman nan vi nou, fò n pwofite de sa jenès la ofri nou kòm vigè, kòm kapasite daksyon pou nou eksplwate yo o sèvis de la sosyete, men pou pèspektiv nou pou lavni. Paske nap gen responsabilite pou tèt nou, pou fanmiy nou, pou peyi nou. Alò mesye k rele Fred Brutus la son gwo mesye. Manman Fred se zanmim, Amarant, m te konn wè li, pap vin Gonayiv mpa vin salye li. Ebyen Fred son moun ki toujou atache, li gen 2 pasyon fondamantal. Premye a se te manman li ki mouri, dezyèm nan se Gonayiv. M poko janm pale ak frè m yon jou pou l pa pale de Gonayiv. Ò li gen posibilite pou l viv Pòtoprens, pou l viv ann Ewòp, pou l viv kote l vle. Li travay pou sa. Men l gen yon atachman a Gonayiv paske l panse l gen yon responsabilite pa rapò a Gonayiv. Se nan vil sa a li fèt, se nan vil sa a li t al lekòl e se jisteman sa laposterite. Se Ou se potansyèl relèv. Relèv la vle di nou menm granmoun yo nou prale. Lè n prale fò gen moun ki pou ranplase nou. Men se pa paske w jèn ki fè w bon. Lè w jèn men fò w prepare w pou bon. Jacques Stéphane Alexis, li mouri a 39 an. A 39 an se pa de bagay li gentan fè. Nou gen omwen 4 liv nan men nou la a. Bon, tout moun pa gen 4 liv, men omwen genyen 5. Gen 5 liv, gen yon manifès pami sa l fè. Depi 18 an, l ap fè bon bagay. Li te medsen, li te yon newològ. Nòmalman, li gen lyen familyal avèk Jean-Jacques Dessalines. Li fèt nan Gonayiv. Papa l se te yon anbasadè ann Ewòp, ann Angletè, e l te gen chans al lekòl ann Ewòp la. Men li etidye medsin ann Ayiti. Nan peryòd Jacques Stéphane Alexis, se te yon peryòd dangajman patriyotik. Jacques Stéphane Alexis fèt an 1922. 1922 te gen okipasyon amerikèn. Okipasyon amerikèn nan vle di blan meriken te pran nou, yo mete n sou okipasyon de 1915 a 1934, pandan 19 an. Men tout jèn ki te nan epòk sa a, yo te gen yon flam patriyotik. E talè a, pwofesè Egzavye, li sot fè yon paralèl antre de Jak, pou n pa konfonn yo, Jak Stephen Alexis e Jak Roumen, men se de vanyan gason. Tou la 2 mouri jèn. Jacques Seval Alexis mouri a 39 an, se de li n ap pale prensipalman. E lòt Jacques la, Jacques Roumain, mouri a 37 an, e se li menm ki ekri gwo moniman liv yo rele Gouvènè de la Rosée a, ki se yon referans, paske li gen yon istwa, li montre la solidarite, sè la choz esansyèl, viv ansanm nan, fò n sispann goumen antre nou. Alò, selebrasyon santenè de Jacques Stéphane Alexis, se pou nou konprann ke peyi a te gen moun e peyi a toujou gen moun. Moun ki te sakrifye vi yo. Jacques Stéphane Alexis pa t nenpòt ki moun. Li pa t tankou mwen menm ak Fred, li te gen papa l ki te anbasadè. Sa vle di li pa t pòv, li pa grandi pòv. Li te grandi, li etidye aletranje. Men li te gen yon konsyans patriyotik. Li te idantifye la peyi a. Li te ka pati, li te ka viv lòt bò, li te doktè, yo konn doktè se yon gwo bagay sitou nan epòk sa a. Misye te chwazi fè politik nan peyi a. E pa nenpòt ki politik, li pa dakò a diktati Duvalier a, a lepòk te gen yon bagay ki te alamòd, se te la guerilla. Ou pran zam, lè w pa dakò yon gouvènman ou pran zam. Se sa Fidel Castro te fè a Kiba an 1959 e Jacques Stéphane Alexis pral rive yon kote li enspire de sa k pase Kiba epi li wè nou gon diktati bò isit li di si Fidel Castro te ka ranvèse diktati Vatusta a a Kiba li ta ka mete a Che Guevara ki se ki soti jis an Ajantin pou yo fè yon debakman Militè, yo pat militè men revolisyonè pou yo chanje sistèm nan, poukisa yo pa fèl an Ayiti tou? C'est ainsi que en avril 1961, nou pa gen dat la egzakteman, se sak fè yo pa di 22 avril paske l te difisil pou gen dat la, a lepòk enfòmasyon pat konn sikile menm jan. Misye debake Mòl Sen Nikola. Pou l vin fè yon revolisyon, malerezman, yo touye misye. Tonton Maklik tiye misye, e François Duvalier ki te prezidan lè sa a, te mande pote tèt misye. Yo koupe tèt li pote nan Palè Nasyonal pou prezidan an te gen l kòm twofe, pou n di nou pran sa a, men an menm tan tou, pou te dekouraje tout lòt jèn ki te vle fè yon revolisyon. Men se pa premye fwa y ap koupe tèt moun nan peyi Dayiti. Ant parantèz, yo te koupe tèt Boukman tou. Boukman nou konnen ki te prensipal ewo ki te soulve esklav yo kont sistèm esklavaj la nan Bwa Kayiman, yo te finalman pran li e koupe tèt li nan vil Okap an 1791. Sa son ti bak nou fè men nap tounen ankò nan. Men nou wè tout sa l kite kòm èv. Sa pou nou konprann, yon peyi se yon kontinuite li ye. Fò gen moun k ap pran la relèv, fò gen moun ki ka fè sa k pi byen ke moun ki te la yè yo. Posibilite n genyen jodi a nan men nou, Jacques Stéphane Alexis pa t genyen yo. Pa t gen rezo sosyo, pa t gen aksè a liv. Mwen menm lè m te jèn, m pa t gen dwa li liv Jacques Stéphane Alexis. Nou te konn sa? Dayè liv la pat aksesib, si yo te jwenn mwen a yon liv Jacques Stéphane Alexis yo tap arete m, yo tap bat mwen, yo tap mete m nan prizon. Yo te konsidere pawòl li yo se pawòl piman bouk, yo te konsidere l an fransè kòm pawòl sibvèsif. Alò, men nan ki sitiyasyon nou grandi, se an kachèt nou al liv nap leve la, si m ta fè sa. Lèm te nan laj nou m pa tap viv yo tap tiyem pase w pat gen dwa viv sa fòn konnen peyi a pat konsa pat genyen espas libète nou gen jodi a men nou konprann tou pou on ka manje fòn ka jwenn edikasyon fòn ka jwenn travay fòn gen bon kay pou n dòmi fòk nou manje fòk nou gen lwazi e nou bezwen pwosperite a tou libète ak pwosperite a se sak pou fè byennèt popilasyon an e se jisteman Rezon sa a ki fè nou la, pou yo fòme nou ideyolojikman. Fòk nou li liv Jak Stefen Aleksi yo, k ap ede n vin plis moun. Lè w fin fè kou sou yon matyè, men sa k nan tèt ou. Se li k pral ba w oryantasyon. Se li k pral ba w konviksyon. Se li k pral fè w fè de chwa valab nan lavi a. E m ap di nou yon bagay fondamantal, lafasilite è danjrez. Si n ta leve yon maten nou wè tout bagay fasil pou nou, poze tèt nou kesyon, nou menm ti medam yo, se pa Janny Jean ki gen plis kòb la ki pi serye? Nou pa ka renmen yon nèg paske l gen kòb, paske l ap fè chèlbè a kòb. Kòb la pa fè valè l. Fò l se yon moun. Nou menm mesye yo tou, se pa yon ti. Jèn fi ki gen mwayen, gen kòb, epi se sou li pou nou chita. Se pa sou baz sa. Se sa moun nan reprezante kòm moun. Fò n ka fè deba. Deba sou jan n konprann sosyete a. Sispann stigmatize moun. Fò n gen pwòp opinyon nou de peyi a. Pwòp opinyon nou de aktè politik yo. De aktè sosyal yo. Men fò nou wè tèt nou tou. Kòm yon motè chanjman pou peyi a. Sispann di peyi a pa bon. Se sa k fè maten an, m vin fè yon egzèsis avèk nou. Nou vin selebre lajenès. Jak Stefàn Alisi mouri a 39 an. Li te relativman jèn, menm si Nasyonzini di moun jèn jiska 25 an. Lòt Jak nou te pale a,

ansanm avèk Loribert Denis ki se yon gwo entèlektyèl ayisyen ki pa la ankò, François Duvalier ki te jèn yon lè tou, ki te prezidan peyi Dayiti, ki te vin diktatè, yo te kreye yon gwoup ki rele Les Griots. Les Griots a se te nan lespri pou yo te limen flam patriyotik la. Peyi pa mache san patriyotism, ki vle di l'amour de la patrie. Menm jan nou renmen tèt nou, Nou renmen manman n, nou renmen papa n, fò n renmen peyi nou tou. Fò n renmen kominote nou. Gonayiv Gonayiv la se yon espas jeyografik. Sa k pa bon nan Gonayiv yo, se moun Gonayiv ki fè l. E sa k pou bon yo, se moun Gonayiv ki pou fè l. Pa egzanp, Lamarant se yon bon bagay, se yon moun Gonayiv, Fred Brutus, ki fè l. Men egzanp pou nou pran, nou jèn, pou zòn lakay nou. Nou gade ki sa n ka fè pou n transfòme zòn. Alò, Louidji ak Wa, nou wè lise a pote non l lan, se venntwa zan sèlman l te viv. Men l te make lavi li. Li te konn ekri e l te gen yon lidèchip li degaje, yon notoryete ki fè w wè peyi a, pa rekonesans a sa l te fè, fè yon lise pote non l. M ta renmen nou tout ki la a, yon lise pote non nou tou demen, men fò n travay pou sa. Jean Robert Sirius se ton lòt jèn sa gen 37 an depi l mouri. Li mouri, yo te tiye li paske te gen yon revòlt popilè, lajenès nan Gonayiv an patikilye te pran lari kontre la diktati de Divalye e te genyen le 28 novanm 1985 twa jèn Yo asasinen Jean Robert Cyrus ki te nan Kolèj Imakile Konsepsyon, te gen Mackenson Michel e Daniel Israël. Ke yo te fè pati de jenerasyon ki t ap goumen kont diktati. E se an omaj a sakrifis jèn sa yo te fè, sa yo te reprezante nan moman pa yo a, ris yo te pran pou yo kite libète n ap jwi jodi a ki fè w wè gen yon lise

E fòk nou kanpe moun fèl. Fòk nou kanpe, fòk nou kanpe, fòk nou kanpe, fòk tout moun kanpe, fòk tout moun kanpe, tout moun kanpe, tout moun kanpe, tout moun kanpe. Fè respè, respè. Mèsi nou al chita. Men nou konnen tou pa t ap genyen seremoni maten an san Fred Brutus. Fred Brutus se pa moun ki viv, ki te jwenn fanmi ki te eritaj pou yo. Se goumen yo goumen. y al lekòl, yo travay, yo envante. Tankou li kreye kounye a yon Cetwa Edisyon k ap rann anpil sèvis nan peyi a. Mesye sa merite yon bravo tou. Mesye Fred Mouton. Mèsi bokou. Mèsi bokou. Kounye a nou pral fè yon lòt egzèsis. Ki sa Lane Italyen nan ye? La Dessalinienne se lim nasyonal. Pou zansèt nou yo ki te goumen pou kite peyi sa kòm eritay. La a nan Gonayiv, se la a nou siyen batistè peyi a le premye janvye 1804. Sa fè 218 an. Nou vle maten an.